Jan nou wè la mesye dam, komisè Muscadin debake nan lakou lougawou yo nan Lazil pou l al mete lòd nan dezòd. Paske gen yon pakèt lougawou nan zòn nan ki anpeche moun yo viv. Moun yo chak timoun yo fè, moun yo pèdi yo. Ann gade ansanm kòman sa te ye.

Bon tande mezanmi nan 2 mwa yo antere 30 moun 30 jèn ke lougawou yo manje chak pitit moun yo fè nan zòn nan ekip lougawou sa yo manje yo ebyen Muscadin pat mete an dlo nan bouch li li mete vwèl nan pye li epi la jere sa pou moun yo poul te ka ba yo lapè ann swiv ansanm.

Papa Muscadin. Muscadin plus ke yon papa pou moun Lazil, pou moun nan Miragwan. Yo rele Muscadin papa paske tout pwoblèm yo rezoud avèk komisè sa dèyè a. Ann gade ansanm. Peze tout moun anndan. Depi preske sa. Papa Muscadin. Wouy! Papa Muscadin. Ou pa ka mache. Podyab. Depi vè 6 zè. Depi apremidi. Jan nou ap gade la, se rantre Komisè Muscadin ap rantre avèk foul gwoup moun yo nan lakou. Lougawou oh yo dil se pa la. Yo pral ba li bon direksyon an. Se mennen yap mennen ko komisè Muscadin nan zòn nan. Tande. Dam sa aksyonè.

Bel bagay Bel bagay si bat kout pyel pa frape yap pwoteje komisè yo tou wi yap pwotejel anpil tou. Jan nou wè la se konsa yap monte mòn nan pou yo rantre lakay gangan yo. Gangan manbo. Tout ansanm. Ok, kounya yo rive nan kay yo. Men koman y ap rantre. Yo sèkle tout ti kay yo. Kisa k nan pye bwa sa yo la Jezi? Gade de tete granmèt. Sa bagay sa yo ye menm? Mesye o. Komisè, atansyon wi. E ka gangan wap antre wi. Lakou gen djab wi. Komisè.
Gon kòd la. Kiki rete l pa anlè an.
Mete vwèl lan pye yo yale. Sa bagay sa yo ye jezi. Bagay mare nan pye bwa, pakèt kòd, e foto. Pakèt ti kay wouj, ble, tout sanble ansanm. Pòt woz, tout sanble. Lè y ap fè sa k pa sa konsa epi gen nan jan de kay sa yo ke yo rete, yo ta sipoze rete yon pi bon kote atlis.

Eeh nèg sa genlè gon bagay sou li jezi anfen Mwen mta antre nan kay dyab konsa Aah gon bagay genlè frape yo wi paske mtande yap touse Se pa jwèt non Moun ap touse Humm. Se konsa yap antre nan lakou a. Se tout kay ki nan lakou a ansanm. Yon bèl lakou wi. Lakou a gran. Ti kay yo fè lakou a lèd. Tèlman yo mete batan kran nan lakou a. Se konsa yap mache nan tout lakou a. Yap enspekte pou yo wè sa yo jwenn. Esa bagay sa ye jezi. Gade yon chèz ki nan poto. Chèz mare, galon, asyèt. Esa bagay sa yo ye jezi. Mwen ta renmen konnen kisa bagay sa yo ye. Gade kijan yon chèz koke nan yon pye bwa. E bon pye bwa non gade son bagay yo fè menm pou sa. Son bagay ki fèt avèk yon beton wi. Anba tankou yon yon so kote pou yo mete dlo. E pi yon lè a fèt an won menm jan avè li. Sa sa ye la? Kijan bagay sa rele Jezi? Konangèt! Anyway, ann kontinye gade mesye dam.

Ann kontinye gade ansanm. Men m pè pou komisè lan wi pou bagay pa rive l nan zòn sa. Misye aksyonè anpil tou wi. Anyway, kòm se nèg okay li ye, l ap gouye anba yo. Ann kontinye ansanm. Komisè a mache anba tout raje l pa pè. Bon sa m renmen nan komisè Muscadin li son vrè lidè li son vrè lidè se li kap mennen twoup li tou sa kap fè misye toujou devan li pa voye ti polisye al mouri epi li menm pou l kache nan biwo l tou sa kap fèt misye toujou devan m renmen sa lakay li sa son bon chèf sa son vrè chèf pa bagay sa w ye bagay mare nan poto fèy. Ay sa yo, sa se moun yo vin mare la? E non moun ki nan poto sa yo? Gade koze mezanmi. Evre wi, depi Muscadin la la vre tout tout dyab vole gagè wi. Misye pa pè moun, misye pa ret avèk yo. Konprann? Pil bagay sa yo k mare nan pye bwa sa, yon pye palmis sa ye? Foto, imaj. Paket bagay je suis sa bagay sa yo ye granmèt oh letènèl gras a mizèrikòd humm. Gade si te gen yon moun anndan l tap vini. Lap soti. Wi. Pa gen moun, pa gen moun. Pakèt batan kran. Mesye a pa pè menm. Se kraze pòt, se rantre nan kay. Ou pa jwenn moun yo non. Yap soti san yo. Tout moun vole gagè, tout dyab vole gagè. Yo konn Muscadin tap tap antre nan lakou a. Tout moun vole gagè. Trop plent kote pou yo. Yo konnen muscadin ap vin yale. Nou gen chans. Si m te kitel jwe nou nou tap konn joj. Komisè atansyon wi. Atansyon wi komisè.

Kote yo tande ou tou. Men ou pa bezwen ap kenbe grenn ou pou ou pale tou. Ou ka pale san ou pa kenbe devan ou. Ayisyen gen sa pou defo. Nenpòt sa y ap fè fò yo kenbe grenn yo pou yo di yon bagay.
Gade li. L ap pale grenn li kenbe devan l.

Laksyonè, li diw ke lwa ka plumen men a chwazi pa pran 5 ke. Bon bagay! Podyab. Men nou se pou kisa ap leve vant lan menm. Li pral plumen nèt aswè a.

Yon kote nan lakou Lazil, kote gen yon pakèt dyab ki ap manje timoun nan zòn nan, tout timoun moun yo fè, timoun yo mouri. Yo di nan 2 mwa yo antere 30 jèn. So komisè la te oblije monte anwo a pou l al mete lòd nan dezòd, malerezman li pa jwenn yo. Ok. Li pa jwenn yo men li fè travay pal la. Antouka sila nap rete avèk videyo an sou jan gade rès videyo an ou ka ale sou lòt chèn yo tripotay lakay avèk lòt jounalis kite la ki lanse videyo sa pou ka gade tout videyo a sou lòt chèn yo nap kanpe la se te avèk nou ankò Rirous nap wè ankò yon lòt lè nan yon lòt videyo ok bonswa tout moun babay.